k ap fè twazyèm ane fondamantal k apèn gen uitan. Sa vle di se la a tout ye, la a. M pa gen, m gen, se la a. Lekòl maten, midi e swa, manje, bwè, chak jou Bondye mete. Voye yon mesaj bay DG Lapolis la.
Sèl sa m te ka voye pou DG Lapolis la, m ta di DG Lapolis la, mete men an men pou yo fè travay la mache pou nou menm, kote pou nou rive a pou nou rive pou byen. Paske sa k ap fèt la yo l pa bon pou nou. Tankou lè w pa vann Tankou lè w pa vann konsa Tankou nan demen kòman w fè sòti Piske nou konnen pwodui sa yo se de pwodui ki perisab Lè bagay la mal nan mwen m met telefòn mwen nan plàn Tankou lè m mete l nan plàn nan m al nan lari m vann sa m fè a m tire l epi rès ki rete a m chache m mete sou li m pran lari ankò e telefòn nan pa ka ret deyò e sou li m vann Èzimond nan gen moun ki manje chatouj bouyi. Gen e e fri yo fri yo, gen moun ki manje lanbi bouyi, tankou m gen dwa prepare lanbi a tout sòs m pote l pou ou. Men lè m pote l pou ou se sou telefòn nan pou m rele w pou w ban m direksyon kote w ye a pou m vann ba ou. M pote l ba ou. Se sa k fè m ka fè yon 50 goud plis dèfwa. Ou konprann?
Donk sa pa di w anyen e espas sa a nou prèske ann di nou nou prèske sou wout pou n pèdi l. Sa pa di w anyen nan kontèks sa a. Piske se la ou menm ou antre kòb ou. Men l pa bon pou mwen.
E pa konsa chanm nan se konn ye. Lèm fin vann la mwen menm a lepòk depi anba la m kòmanse chak ti kay sa yo k pase la m toujou gen kliyan la pou m chita fè eskal men m pat konn peye byè channmas m pat konn peye byè channmas m vin la m pase nan yon kay anba m gen la gen yon kliyan k di m pote yon ti chatouch pou li oubyen yon ti pwason m prepare l m pote l pou li lèm fin ba li l kote m chita la m ap manje m ap bwè byè m ap manje nan pwason an ep sa m ap manje a kliyan menm di non se fòk m ba w kòb la. te gen ti aktivite. Men kounye a pa gen anko. Tou dènye la m wè Channmas te vle pran ti elan anko bon men l dekilibre. Pa gen moun. Ki mesaj ou ta vle voye bay jèn gason ki kenbe zam lan men yo, sèto ou menm so ou chwazi fè sa, ki mesaj ou ta vle voye bay jèn fi gason ki kenbe zam nan men yo? Ebyen si yon ti jèn gason wè jan peyi a ye a la, l wè e zam ki pou kenbe nan men l, se li k pral konn sa l ap fè avè l nan men l. Apa m renmen zam pa m non. Hein! Bon, sa ka rive m a sa nan men m mouri nan lari a. Mwen m pap mouri pou lòt bagay non. Se sa m sanble ak on moun. Ou byen tou, on on nèg ki di m bonjou nan laye w ki ban m on respè pou on grenn pwason, m ka mouri pou li. Men, moun k ap fè a, se pa li k ta fè vre non. Se sitiyasyon peyi a. Mèsi pou mitan madanm. Ey, pa pale nou de jounen an la. Jounen jodi an. Pale nou de jounen an. Kòman ou viv jounen an? Depi a dizè m di w m nan lari w pa wè. Bwa mare, ou pa wè. Kat timoun ki non m genyen, mesye? Kòm kòm nou avèk telefòn se jounalis nou ye nap fè travay si m ta ban nou telefòn mwen pou n ta wè pitit mwen genyen nap di kyèt yon malere konsa lap fè efò m gen 2 gran pitit mwen yo la k tap gentan tèmine nan oto ekòl youn te nan bako lodè youn te nan kamyon klèsin bagay sa vin leve la yo pa gradye bon m ka montre nou foto yo konprann m ka ban nou wè paske.

M tou antre nan biznis sa. E pat komès sa m te konn fè. Ki sa w te konn fè avan?
Kòman w di antre pou ou avan? Non, e biznis ta kou. M te konn gen biznis lakay mwen. Madanm mwen te konn ap vann manje kuit. Èske w konprann? M renmen pase sa yo m te konn fè. M te konn ap vann kleren, sigarèt. Sa enterese nou pou n di w, e Maron Desaulles ki se youn nan ansyen e direktè e polis la, donk li menm ki pran tèt sekirite piblik lan pou kouwè l ye la. Donk, di nou si w t ap gen yon mesaj ou t ap adrese avè l, Kòman l t ap. Men, kòm se yon papa leta, si l ap fè travay la, mete grenn nan mouda l pou l fè travay la pou tout moun alèz nan peyi a. Se sèl sa m ka di. Bon, sa m ka di ankò. M pa gen anyen m ka di non. Mwen menm se nan lari a m ap mache.
Ou konprann? Se nan lari a m ap mache. Se pou m mennen m ap pwonmennen. M pa ka, m pa ka nan jan de bagay sa yo tou. Ou konprann? Dakò. Nou remèsye w zanmi m.
Paske se nou menm ki santral biwo m. Se nou ki. kòman dirè, kòman m te ka di, ki resous mwen, paske si se pa nou chak ki la ki ban m 50 goud, 50 goud, 50 goud pou mwen fè yon bagay, pou m kite tout m al jwenn yon lòt, m pa gen, m pa jwenn. Men tank gen moun nan lari a l pi bon pou mwen, pou lòt moun ki nan lari a k ap fonksyone yo tou. Konprann? Ok. Mèsi tou, mèsi tou.